Yo fè apèl a jij de pè a e misye te disponib ok misye planifye e komisè gouvènman polisye bagay konsa pa gen pwoblèm pou yo monte men mentnan lè yo rive bò kinam nan nan zòn komisarya de polis de petyonvil pou yo monte sou wout kenskòf la pou yo ale al pèleren 5 kote prezidan te abite. Zòn nan te bloke. Lè m di zòn nan te bloke, se te lapolis, ankò yon fwa, ki te pran kontwòl espas la. Yo pa kite pèsonn pase. Yo pa kite pèsonn pase, ikonpri le komisè di gouvèneman, ikonpri le jij de pè. Konprann dilèm nan. Yo voye chèche w kòm. yon moun ki plase kòm jij de pè k pou al fè konsta, men vwala ke yo pa ba w posibilite pou w pase ne serès ke yon espas yo ta kendwa deside yo di, menm jan an pa egzanp nenpòt ki sèn de krim gen de moun ki ka monte sou sèn nan. Yon jij de pè, yon ofisye de jistis, moun dcpj, etsetera. Sa vle di ke menm jij de pè a yo pa kite pase. Men kounye a, misye pa pral fè konsta a pou tèt li, li pral fè konsta a pou leta. Donk fò leta ba l akonpayman. Sètensi ke yo di enben oke dakò, kòm yo p ap kite pèsonn, pa yon mezi de prekosyon, yo p ap kite pèsonn pase o nivo de komisarya de polis de petyonvil sètadi nan zòn otèl kinam 1 an plas sen pyè enben nou sonje yè lèm pale avèk jan krisnòl pwofèt misye te eksplike n ke yo te oblije al pase pa yon montay nwa donk se wout sa ke misye te fè tou donk jij de pè a komisè gouvènman avèk polisye ki te akonpanye yo. Yo te oblije al pase o nivo de Montagne Noire. Donk yo ale Montagne Noire e yo jwenn ti kote yo fofile kò yo eksetera pou yo tonbe nan pèleren an epi y al tonbe lakay prezidan. Mentnan, lè jij de pè a rive sou plas, misye kòmanse pa wè anpil douy deyò a. Sa di depi depi nan rantre devan misye jwenn anpil anpil katouch men vrèman misye di plizyè santèn plis ke 200 konbyen yo kòmanse konte apre sa bon m gen enpresyon a yon sèten moman yo vin pèdi epi bon paske moun tèlman ap di e e e e e majistra majistra gen gen gen dri la toujou gen dri la ou jwenn anba wòch ou jwenn dri nan nan ravin etsetera donk tèlman te gen dri nèg yo te tire Anpil anpil anpil. Premye konsta misye fè, anplis de dou yo, Gerit kote ta sipoze gen polisye ki pou ba w aksè a kay la, Gerit sa li jwenn li vid, pa t gen moun. Kounye a, kesyon, a ki lè jij de pè a Rive sou plas. Misye di m li rive vè lè dizè di maten. Misye rive vè lè dizè di maten. Donk li kòmanse travay, kòmanse tyeke, etsetera. Li pa jwenn pèsonn nan espas gerit la. Li rantre, li jwenn yon entandan. Misye pale avèk yon entandan. Se misye ki di l men wi l son entandan, etsetera. Se li menm ki entwodui l nan kay la. Misye pa jwenn Misye pa jwenn polisye Anndan lakou a li pa jwenn polisye Sa vle di li pa jwenn gad ki t ap veye l pa jwenn moun sa yo ditou pa jwenn chèf Ki pou mwen se deja yon anomali Misye rantre Li rankontre avèk Yo fè l pale avèk yon gadyen Yo fè l pale avèk yon sèvant ok 2 moun sa yo esplike jij de pè a ke moun yo te rantre men yo konfime ke se de blan selon sa moun yo di moun yo di se de etranje ok ki vini men yo te wè yo genyen inifòm kaka jako. Yo te wè yo gen inifòm kaka jako sou yo men se de blan, yo te gen kagoul nan tèt yo trè sètènman men depi w wè yo wè se blan etsetera anplis ke yo t ap pale lang ke yo pa ka konprann e se sa k fè ke lè yo t ap pale n sonje nan premye enfòmasyon yo te di moun yo te pale anglè yo te pale panyòl mentnan e yo eksplike ke moun yo mare yo. Yo mare yo, yo pa tire yo, yo pa ba yo kou men yo jis mare yo yon kote. N ap pale de nan zòn depandans lan, se nan depandans lan. Men nan lakou a, pwiske m mande, pwiske pa bliye non, m ap fon bagay trè metodik avèk jij de pè a, fò m gade kòm se nan lakou a dabò ke yo ap tyeke, apre sa pou yo antre anndan, etsetera. E pa jis pote boure al sou kadav, se gade tout perimèt la nèt. Misye wè yon chen kouche lan lakou a, e lè l gade, li wè, li mande èske chen sa ap dòmi. Byen ke l tande chen an ap jape, men chen an pa mouv. Sètensi ke yo aprann misye ke chen sa a se yon chen k avèg. Sa vle di lakay prezidan an gen yon chen, men chen an avèg. Ok e bon evidaman ou ta gen dwa mande yo men poukisa chen an jape w chen an gen flè sa vle di ke l gen dwa santi gon e gon moun ki rantre la a etsetera men l jis jape m si e sèten l pap wè kiyès pou l pou l mòde veritableman bon se te yon chen ki avèg bon m sonje m te esplike nou lakay mwen te gen yon chen ki te rele fido fido se yon chen e depi l wè moun li kouri sa vle di ke nou dakò se envès la pou fido ta fè. Sa di ke sil wè moun ap vini fòl ta vin sou ou pou bay kont depil wè moun humm Fido deplase papa li di la pa lal epi Fido pran pran lari pou li donk men nou menm nou menm kòmsi m ta di w pou nou pa fè moun yo konprann ke Fido a pa itil anyen vre donk nou toujou ap papa eee kouche kouche nou konnen Fido prale men nou men nou wèl prale men nou tou di eee deplase deplase men manti nou n konnen Fido a pa gen anyen l pral fè vre non ok. Fido gade fido pap menm touche w si w jis ouvè je w trè fò sou fido wè l kouri l ale ok donk m pa konn si se yon chen konsa prezidan te gen lakay li men kanmenm antouka gon chen avèg men lè misye ap vire nan zòn pisin an li wè yon lòt chen kounye a sa a se yon bon chen mechan men ki mare ki mare k ap jape men chen sa a pa t lage M te panse pa egzanp petèt lannuit yo ta gen dwa lage chen an men chen sa pa t lage jou swa de tout fason. Èske abityèlman yo konn lage chen an? Je ne sais pas men antouka chen sa pa t lage. Mentnan lè jij de pè a ap rantre pa bliye m di nou li pa jwenn ankenn polisye li pa jwenn ankenn gad kòmsi m ta di w pase w ap rantre lakay yon prezidan kanmenm. Ok e menm sil mouri men kanbyen menm ta sipoze gen gwo atwoupman anndan ta sipoze dayè ta sipoze gen yon kantite nèg usgpn usp ki pou ta anpeche ke moun menm pwoche nan espas la sa pat genyen map reprann Jij de pè a pat gen Mentnan Misye antre Li wè ke e pòt kay prezidan an pòt chanm kay prezidan an Sakaje Pòt chanm nan sakaje E seru pran pil e tabòk Epi li jwenn prezidan an ki te genyen pa yon mayo hein yon chemiz E banm tou di nou foto nou yap e yap pibliye sou rezo yo. Se pa prezidan ok oken rapò avèk prezidan m tou m tou di nou sa pou si n pa pou si n ta di m ke yo nou wè foto foto nou wè a e pa prezidan e msye te gon chemiz epi yon djin ble e sou li selon sa msye eksplike m jan nou konnen l deja e prezidan resevwa yon kantite katouch yo konte 12 tou an prensip ok e sou msye yo jwenn msye anndan chanm ni Sepandan, atè, sa di ke se pa sou kabann nan yo jwenn li, yo jwenn li anndan chanm nan. Yo jwenn rès bonbòn, bonbòn gaz, on dirè nèg yo te itilize bonbòn gaz, siman grenad e bagay ki degoupiye, etsetera. Oke, donk misye note tou sa. Misye note tou sa. E, mentnan. Misye note ke se pa sèlman nan chanm prezidan an ke yo te rantre. Yo te rantre nan lòt chanm anndan, yo sakaje tout chanm. Mwen mande misye eske lakay prezidan pa gen kamera? Misye di m wi, lakay prezidan an te gen kamera paske li wè kamera yo deyò, sepandan asayan yo, yo ale avèk resivè a. Anfen. Nan tèt pa misye se asayan yo kal avèk resivè a men sak sèten sèke resivè a deplase ok donk pou moun ki bezwen konn sa kon resivè se jisteman yon li ka yon televizyon li ka ok notamman ok yon ekran ki pèmèt ke ou anrejistre e tout imaj e tout video ki tap pase e pa rapò a e lè kote bezwen lan ou menm egzanp senp. E si pa egzanp yo bezwen gade ki sa k te pase, enben y ap y ap jwenn ni, y ap jwenn ni apati de resivè a, yo tyeke a ki lè epi yo pral gade ki sa k t ap pase. Men pa bliye ke anpil, alò sa a fòk nou konnen li, anpil moun ki gen Kamera lakay yo, Kamera se pou batiman an yo mete l, sètadi se pou deyò a, lakou a, lari a, bò pisin nan, devan kote sekirite yo ye a, etsetera. Men trè sètènman Li difisil, l ap difisil pou w wè yon moun ap met kamera lakay li, l tou met kamera anndan kay la. Sa di ke pou ke w gen aksè a salon an, a chanm nan, eksetera. Se pa toujou evidan. Mwen pa konnen, mwen pa konnen si kay prezidan an te gen kamera ki bay sou anndan, ki vle di ke si yo jwenn resivè a ki ta pral pèmèt ke yo kapab wè imaj yo. Men, etan done ke aksyon ki fèt la, l fèt avèk an minimòm de pwofesyonalism, enben, jij de pè a pa jwenn resivè a sou plas. Mwen mande jij de pè a eske li jwenn telefòn prezidan an. Misye di non, li pa jwenn telefòn prezidan an. Men li jwenn yon telefòn anba eskalye a ki vrèsanblableman se telefòn madan prezidan an. Ok telefòn sa a li sou li sou kontwòl hein aktyèlman puiske ekip dcpj ki te la bagay konsa yo yo remèt yon inite anndan dcpj telefòn nan pou pou pou swit yo veritableman mentnan kounya a an nou gade kijan evènman an te dewoule selon moun ki pral ki pral temwanye kisa ki kisa k pase eee. Premye moun ke mwen menm mwen te enterese avèk li tou, fòm te konnen pa egzanp ki moun ki responsab m ta ka di sekirite prezidan an reyèlman nan ka sa, yo konfime pou misye moun ki responsab la. Misye rele Jean Laguel Civil ok. Mesye Civil se li menm ki kowòdone kesyon sekirite e prezidan an. Mesye Civil fè deklarasyon bay jij de pè a. Mesye Civil di jij de pè a ke dabò l konfime ke wi se li menm ki kowòdone kesyon sekirite prezidan an. Misye di jij de pè a, otou de inè di maten, li resevwa yon kout fil de prezidan an. Ok? Otou de inè di maten, li resevwa yon kout fil de prezidan an. Sela di, sela di, a inè di maten, prezidan an potko mouri. Prezidan jwenn li. Li pale ak prezidan an. Kisa prezidan di l? Prezidan di l, Ekout, mwen tande anpil bwi, mwen tande anpil tir, e degaje w fè swivi. Sa vle di ke zye prezidan an klè, li tande tire, li tande anpil bwi, li gen tan pran telefòn li, li rele kowòdonatè sekirite prezidan an, sekirite l, ki se mesye Civil. Mesye Civil di.

Ou pran de potanta sa yo, paske kanmenm mesye Civil ki kowòdone sekirite prezidan an avèk mesye Dimitri Herard ki kowòdone sekirite palè nasyonal, donk kèlke pa ou gen de moun pa egzanp ki enpòtan nan kesyon de sekirite ki okouran ke prezidan an difikilte, donk kounye a ke yo degaje yo pou yo bay rezilta. Misye eksplike ke li abite Tomasen, li pran machin ni. li kouri desann ok pou l ale lakay prezidan pou l al gentan gade kisa bagay la ye o kou de wout misye resevwa yon kout fil men li pa di jij de pè a kiyès ki rele l men li resevwa yon kout fil ki di l ke Asayan yo gentan ale. Mesye yo gentan ale. Bandi yo gentan ale. Ki kote yo ale? Li jwenn yon enfòmasyon ki fondamantal, se ke yo di misye ke nèg yo, yo nan zòn Pèleren 2. Pou moun ki konn zòn nan, si w ap desann Tomasen, lè w ap desann, Pèleren 5, kote prezidan an abite a, li sou bò dwat. Pèleren 2 sou bò goch, lè w ap desann. Oke? Sa vle di ke ou pase devan kay prezidan an, anfen, devan pèleren 5 lan pou w desann, donk, avan ou rive nan pèleren 2. E, e kòm de fèt, e kòm de fèt, misye desann, li pa rantre nan pèleren 5 lan. Konprann byen wi. Misye pa antre nan pèleren 5 lan, lè sa a, ok, m fè yon ti kanpe, ann fè yon ti kanpe. Poukisa misye pa rantre nan pèleren 5? Paske ban m esplike nou. Si m genyen yon moun ki di m mwen an danje, ou rele m, enben, se ou pou m vin sove. Sèl fason pou m pa antre nan kay la, A mwen ke m gen moun ki rele m ki ban m enfòmasyon an, li tou di m, Monchè pa okipe w, mwen pran kontwòl lòt bò a, pa fatige w, etsetera. Mwen menm, alò mwen menm, a tit endividyèl, se t ap preyokipasyon premyè mwen. Vip a rele m. Kounya fòm konnen eske vip a anfòm yo relem map kouri desann etc sevre m pale avèk Dimitri Herard pa bliye ke m pa konnen kisa mesye civil di avèk mesye Herard m pa konnen kisa yo di men misye eksplike jij de pè a ke gen youn nan moun nan ekip yo. fè l konnen ke mesye yo gentan ale, epi lè misye rive nan Pèleren 2 a, enben te gentan genyen echanj de tir. Sa se yon enfòmasyon ke nou pat genyen. Te gentan genyen echanj de tir ant lapolis. Avèk mesye sa yo. Sa vle di ke kèlke pa, mesye sa yo, yo te, yo pa t gen tan pran lafuit totalman, yo te gen tan gen posibilite anbuske kè kò yon kote jiskaske yo vin enpoze yo nan zòn Pèleren 2, sou wout la, e y ap fè echanj de tir avèk lapolis. Si byen ke mesye Sivil oblije fè bak. Ok. Men, lè misye fè bak. Misye kounya retounen ale nan pèleren 5 lan lal lakay prezidan mentnan antretan kisak pase sou wout la sa se lapolis sa se lòt moun etc sa se yo menm ki konnen men misye retounen lè misye rive misye eksplike ke li rive sur plas an nou di otou de 5 6 zè du maten 5 6 zè du maten. E misye te gentan sou plas lakay lakay prezidan. Men, n ap siyalo ke prezidan gentan mouri lontan. Ok? Nan sa m ap di nou la, prezidan gentan mouri lontan. Kounye a, lè misye rive e sou plas, a s moman la, li fè li fè konsta, lè m di fè konsta, misye gade, li wè ke bon e e e se fini e ke bon prezidan e mouri. Misye di ke, m ap pale de jij de pè a. Antretan, genyen yon pitit fi prezidan an ke misye rankontre. Men pitit fi a te trè afole paske yo te gentan desann avèk Premyè Dam nan Martine Moïse nan lopital. Kounye a, pitit fi a te kouri vini vin chèche rad e avèk laptòp premyè dam nan pou l te kouri al lopital la. Ki vin fè ki sa? Ki vin fè ke manmzèl pa t ka twò disponib pou ke li rete bagay kon sa paske yo pral pati avèk manman l. Donk, li pa ka vrèman rete. Men kòm se yon jij de pè ki bezwen enfòmasyon nan men li. Donk l oblije kanmenm rete bay de twa enfòmasyon. Mentnan, kesyon, kòman Martine Moïse fè kite lakay li pou l ale nan lopital? Kès ki mennen l? Jij de pè a pa t an mezi reponn mwen kesyon sa a, sepandan li te mande pitit fi prezidan an, ke li idantifye kòm Jormalie Moïse, li eksplike ke li menm li te tande anpil bwi, anpil tir, li te kouri al kache nan twalèt lòt chanm frè l, bagay konsa. Men se aprè lè l vin rann li kont ke ok tout bagay genlè fini epi li sòti deyò nan chanm nan pou l al gade li wè manman l ki blese manman l pran bal plizyè kote kòm nou konnen manman l pran bal e o nivo de fès o nivo de bra o nivo de hanch etc ok kounye a otomatikman l rive li jwenn genyen de polisye. ki pranl a tout manman an yo yo akonpanyel yo pral lopital kesyon ann fon ti kanpe la kiyès polisye sa yo ye jij de pè a pa an mezi konnen kiyès polisye sa yo ye men pitit madan prezidan. Li Ofèt, m pa kwè se sousi pa l pou l te konn kiyès yo ye. Poukisa? Paske manman l an danje, manman l ap bay san, manman l ap soufri. Donk, menm si l pa t konn wè polisye sa yo nan kay la, m ba w garanti otomatikman l wè se sekou y ap vin pote l. Enben, li just li pran sekou a. Jiskaprezan, pèsonn pa konnen ki moun polisye sa yo, kiyès ki te pran madan prezidan avèk tout pitit prezidan ki mennen l. E lopital? E se, la ankò m pa gen enfòmasyon, lè yo fin mete l lopital, kiyès ki retounen avèk li vin chèche rad, vin chèche, èske se menm gwoup polisye sa yo, kiyès yo ye, pèsonn pa konnen. Men fò m tou siyale nou ke. Mwen te mande jij de pè a, èske lè l rive sou lakou a, èske l te remake san? Poukisa? Paske pou m ta ka konprann èske omwen te gen echanj de tir e avèk asayan yo, kòmsi sou misye di m li pa jwenn ankenn san sou lakou a, pa gen ankenn lòt moun ki blese. Gen de moun ki blese nan kou sa a, se Jovenel Moïse avèk madanm ni. Pa gen ankenn polisye ke yo jwenn ki blese. Yo pa jwenn zam pa egzanp atè a nèg ta met lage zam epi yo kouri yo pa jwenn bagay konsa bon ann ta di yo te bay enfòmasyon kote yo ta di ke te gen de moun ke yo te mare yo te mare polisye etsetera men kounye a ann ta di yo fin mare yo kilè yo demare yo enfòmasyon sa a nou toujou pa genyen l nou pa konn kilè yo demare si yo demare polisye yo kilè men nou pa konnen si yo demare yo an reyalite. Men si Men sofke yo pa jwenn yo Yo pa jwenn yo Konprann byen wi Note pandan m ap pale la a mwen menm tou gen de flou Gen de presizyon ke m ta renmen genyen Ke m m pa jwenn Sa vle di m rete sou swaf mwen Evidaman mwen di nou Jij de pè a fè yon travay kòrèk Kòrèk Trè pwofesyonèl Rès enfòmasyon sa yo Pandan m ap M ta ka di soulve Entèwogasyon sa yo, m si e sèten ke y ap itil komisè gouvènman an, y ap itil jij enstriksyon ki pral travay sou kesyon sa a pou ke omwen yo chache repons pou nou a sa a. Kiyès polisye sa yo ye ki te mennen li? Men kounye a, gwen enfòmasyon ke jij de pè a te eseye mande men li pa jwenn li. Men m si ke komisè gouvènman an pral jwenn li. Nou konn sa l ye? Fòk o mwen yo bay lis moun paske pa di m ke pa gon lis kantite moun ki yo menm te sou plas ke se swa moun ki se usgpn ke se swa kat tim ke se swa usp etc pa di m pa genyen lis sa a disponib mwen sur lis sa a disponib se nou menm ki poko gen l sa de fò yo konnen konbyen moun jou sa a paske pa bliye jij de pè a rantre. Li pa jèn, li pa jèn chèf. Konprann byen. Eske, eske tout òm nèk leve yo pati, kèlke pa se, pou mwen se biza. Pou mwen se trè biza. Donk kounye a fò yo bay lis ki moun ki te sipoze de gad e jou swa sa, paske yo menm kèlke pa, temwanyaj yo enpòtan ke tout lòt moun. Paske yo menm yo sipoze te temwen okilè e orikilè de evenman, de sa k pase a. Mentnan, e jij de pè a, li fè konsta, pa bliye m di nou jij de pè a rive lòt bò a, e depi bò dizè, jij de pè a kite ant kat senkè de lapremidi, A di, Nou dakò avè m, misye prèske fè yon jounen, misye prèske fè yon jounen anwo a. Men misye di m a oken moman li pa entewoje Dimitri Herard, a oken moman li pa konnen, dabò li pa konnen l, èske si Dimitri Herard te la, èske kèlke pa yon moun pa t ap vini kanmenm vin di l se Dimitri Herard, se, se, ou konprann? Yo t ap kèlke pa di monchè s on otorite, se misye k responsab sesi, se misye k responsab sela, etsetera. Bon, e de tout fason, misye pa entewoje Dimitri Herard paske li pa t jwenn li, ni yo pa t prezante l pèsonn ki se ta Dimitri Herard. Men an tèm de zam, te genyen douy ke yo jwenn yo, gen douy ki itilize nan am de pwen e gen douy ki itilize nan notamman T 65 ke yo te jwenn. Kestyon, eske ou te jwenn zam a tè, zam sou plas? Msot di nou non, pa genyen ankenn, ankenn bagay kòm, kòm zam ke yo te, yo te jwenn nan kad kestyon sa. Bon. Alò, mwen, mwen fè le tou de la kesyon avèk nou, paske m panse ke sa a te enpòtan avèk yon jij, yon jij de pè, pou ke n konnen veritableman ki sa presizyon yo ye, e ki jan, ki sa yo jwenn kòm, kòm done. Mentnan, misye presize pou mwen ke li te entèdi. Li te entèdi, m ap pale de jij de pè a, Carl Henri Destin, misye te, men vrèman, vrèman entèdi ke kèlkeswa moun nan fè foto. Donk, youn nan rezon k fè ke nou pa jwenn anyen kòm, kòm foto prezidan an, enben, se paske tou senpleman Misye te entèdi ke kèlkeswa moun nan fè foto, se sèlman ekip dcpj a. Donk sa vle di ke si w ta rann ou kont ke gen yon foto k ap sikile epi yo ta jwenn se ta kadav la dans un premier temps, enben se vrèman, se vrèman dcpj si w ta al nan lari. Ok. nan lè lè l te atè a li di menm li menm li pa fè li pa fè foto a alò kite m di e ke lè m sot presize pou Dimitri Herard lan chak moun ke misye kwaze e moun yo idantifye tèt yo kiyès yo ye men pèsonn pa t di ke se te e e Dimitri e. Era ke l te ye. Ok. E an nou di lè lè mesye sivil rive lè mesye sivil rive sou plas e nan lè l rive a e li pa t li pa t gen tan jwenn li pa t gen tan jwenn e madan madan prezidan. Ok. Kesyon, Poukisa mesye Civil pa t rele komisarya ki pi pre a, pa egzanp Petyonvil, mande l kontwole tout machin ak moto k ap desann, kite anlè a? Sa c'est une très bonne question. Komisè gouvènman an, m sûr et certain ke y ap y ap tande w. M sipoze ke komisè gouvènman an ap tande w. Ok. E pa bliye gen yon presizyon, nou sonje m sot di nou ke Nou vreman pa konnen kiyès paske m tap poze kesyon sou ki polisye ki te mennen madan prezidan an ale lopital la ok mentnan jiska segonn nan n pa konnen men gon presizyon pou m pote pou nou lè jij de pè a te rive devan li pat jwenn moun nan gerit la trè sètènman men yo te jwenn Kèk nèg an sivil men ki te ame ok ki te ame si byen ke yo pa kite pèsonn rantre li menm li te oblije idantifye l donk kounye a lè l fin idantifye l kounye a l pran kontwòl espas la bon l entèdi kèlkeswa moun k ap antre a san ke yo pa idantifye yo kounye a fò l konnen e kyès yo ye men mentnan Misye p moun sa yo, li pa konnen nan ki inite yo ye, li pa konn kiyès yo ye, èske se USP, èske se cat team, èske se USGPN men yo te an sivil, yo te arme. Ok sa son enfòmasyon pou pou note. Ok e bon sa se de kesyon kòmantè m pap antre ladann poukisa yo pa arete gad prezidansyèl sa yo nou poko nou poko la mon frè ok nou poko la.